pèsekisyon politik men m pa vle tou ke moun yo di se pèsekisyon politik etandiske yo te gen 5 milyon dola nan bounda yo wi yon peyi pòv pastè jwèt pou ou ann ale rapid cheri ki pwoblèm ki gen egzakteman?

Pou yo pa bay enpresyon ke gon matraquage politik kap fèt pandan ke petèt prezidan an kapab an de bon dwa pou li atake yon dosye ke li estime ki defavorab a leta. Tout sesi mande pou ke ou gen anpil kouraj men pandan ou nan yon peryòd de dyalòg, ou nan yon peryòd kote wap echanje pou wè si ou ta jwenn yon solisyon, Euh m pa konnen, sa ka pa sa fè pati petèt sa kapab fè pati de strateji prezidan an pou li remonte pant lan tou pa rapò a lopinyon euh sa se sur
wi e kòm de fèt ou kapab wè sondaj sa yo ki fon remonte seryezman e ou santi ke opozisyon an. Wè opozisyon an fon visye, men gen yon pwen enpòtan ke prezidan an dwe rekonèt nan sondaj yo, se. Ki nan mawon e nou konnen yo te konn ap jwe prezidan Jovenel Moïse nèg mòn tèt e tèt tèt ki bagay sa yo te konn ap jwe prezidan tout jan ebyen men nèg mòn nan papa. Ok men nèg bòn nan zanmi oditè oditris nou konn ap joure yo konn ap joure wi se m nèg bòn si pèp ayisyen an pat yon pèp ki te ki te sòt depi sou sak sot pase nan semèn nan la a kote yon kanaval avèk yon rara lajan zanmi oditè oditris ki bay Tande pou ansede moun al vwayaje, kòb sa yo pat ka bay, yo pat ka ede moun yo pito? Ou tande pou yal vwayaje, pou yal vizite, yal, yo pral nan gran rankont, al manje, al bwè, e ti pèp la li menm li toujou nan mize a, li rele lap rele alba pou yo, yo menm yap vwayaje. Men kòm son pèp, yon pèp egare, yon pèp sòt ki pa wè nan anyen, nan anyen, eben se sak fè koz, sa ki koz ke Ou tande bay opozisyon sou moun toujou. Antouka, jwèt pou nou, nou kapab rele nan nimewo telefòn nan pou nou di ki sa k ta dwe fèt avèk Dimitri Vorb ki ta dwe al reponn kesyon devan lajistis li mawon. E ou kapab rele nan nimewo telefòn sa ki ou wè sou peti ekran w lan zanmi oditè, oditris. E ann patisipe ansanm avèk nou nan cho a. E cho sa a se cho pèp ayisyen an len pale lòt. Malgre nou an reta, len pale lòt. Ann fè chwa ansanm aswè a, ki sa k ta dwe fèt sou dosye Dimitri Vorbe li menm ki nan mawon pou l pa al reponn kesyon devan lajistis pou byen leta yo ke l te pran kòm byen prive l e anpil lajan gagote zanmi oditè, oditris kote Dimitri li menm li nan mawon li pa janm al reponn kesyon devan lajistis. Ou kapab rele pou bay pwendvi pa w sou dosye sa. Nou an reta wi, men m konnen ke M an reta se vre, men nou pap pa vin avèk enfòmasyon pou ou. N ap salye tout zanmi ki branche toupatou atravè lemond. Nou salye sa k ta dwe fèt pou Dimitri Leonid te kapab al reponn kesyon devan lajistis, paske nou konnen ki jan bagay yo ye nan peyi Dayiti. Èske Leta ka kanpe ap gade? Eske leta ka kanpe ap gade. Epi anpil lajan deja deja gagote anpil lajan peyi a deja gagote. Ou kapab rele nan nimewo telefòn nan pou bay pwennvi pou nan mawon jiska mètnan li pa janm ale pou l al reponn kesyon devan lajistis pou l di ki kote Ki kot eske byen sa se te byen prive pa l yo te ye, byen leta yo? Lajan ke yo te peye l on afè de preske de 5 a 6 zan li touche on afè de 144 milyon dola ameriken pou dosye kouran 24 sou 24, ebyen lajan sa gagote nan blakawout 24 sou 24. Ebyen la a kote nou konnen la fami Vorb genyen manda dèyè yo la pou yal reponn kesyon devan la jistis ebyen Dimitri Vorb li menm li ranmase batyan kann li li kraze li kite li kraze kite sa ebyen kisak ta dwe fèt pou jennonm sa a li menm poul ta vin reponn kesyon devan la jistis ki wòl gouvènman an ta dwe fè e pou e misye li menm li ta vin reponn kesyon devan la jistis paske bagay yo pata dwe rete konsa. Pa gen pwoblèm menm nou kapab rele nou kapab rele nan media ayiti tap gen kouran ok ayiti tap gen kouran kounya se demach wifi yo ta kapab fè la pou ayiti te kapab gen wifi nan peyi a la pou tout moun te kapab konekte pou yo te konn sa kap pase nan peyi a se pèp la li menm sak fè je pèp la fèmen toujou pèp la pako ka ouvri je l toujou paske pwoblèm entènèt la pa genyen pou yo tande enfòmasyon kap bay yo pou yo wè e kòman bagay yo ye. Ebyen jounen jodi a la, on sèl nèg pa ta ka pran byen leta kòm byen prive l, epi yo voye manda ba li pou l al reponn kesyon devan lajistis, li pa ale. E ant gimè m li mawon. Paspò l pa bloke. Jouska mètnan pyès moun pa konn si l anwo si l anba. Eske peyi sa li menm eske l ka mache konsa? Wè eske l ka mache konsa. Pou yon nèg depi yo te fin nome non w nan koripsyon paspò pa dwe lib ankò. Nan peyi serye paspò pa dwe lib ankò. Ok. Paspò pa dwe lib whatever kote ou antre ni viza w deja cancel ok. Pwovizwaman viza sa w pa ka vwayaje sou li ankò paske. moun tranpe nan koripsyon, leta ap, ou nan an rapò avèk leta, ebyen ou pa dwe lib nan peyi sila. Ebyen jounen jodi a nou wè peyi Dayiti se yon peyi espesyal, yo plis valorize nèg po wouj yo ke nèg nwa yo, menm si nèg po wouj la li menm li te enkapab, nèg nwa a li menm li kapab, ebyen se nèg po wouj la yo plis valorize, se sa k fè peyi a li nan sitiyasyon sa a, konprann? Gade yon prezidan ki gen volonte pou l travay, pyès moun pa bay sa volonte, pa bay sa chay, yo plis ap mande alba. Ebyen n ap wè nèg blanch la, se li yo ankadre, se li avan yo mete manda dèyè l, tout moun reklame, yo di non yo pa ta dwe met manda dèyè l, men depi se pwòp ayisyen parèy nou, nou la pou n detwi. nou plis la pou nou detwi pwòp ayisyen parèy nou olye ke nou ba yo lamen men depi se blan je vèt la k parèt nou plis ba l lamen nou plis ba l grad ke nèg nèg nwa ti nèg nwa parèy ou ki fèt ki se menm san ansanm avèk ou a jounen jodi a la kote dimitri li menm li nan mawon ou kapab rele nan nimewo telefòn sa ke ou wè nan petit ekran w lan pou kapab di kisa w panse de mawon misye mawon li menm pou kapab patisipe nan chou a aswè a kisa k ta dwe fèt kontan misye pou l kapab vin reponn kesyon devan lajistis nan peyi dayiti whatever kote li a ok nou gon zanmi sou liy lan aprann oh zanmi e zanmi ale e nou kapab kontinye rele e nou gon zanmi sou liy lan aprann alo bonswa.

Bon monchè nou byen tande sijè wap debat la men moun kap gen moun jovenel te di yon bagay gen yon pakèt moun ki sa jovenel te di a gen yon pakèt moun ki san bal bagay jovenel te di a men sa jovenel te di a l konnen l jovenel te jovenel te di nan moun ayiti 99 moun ki konn li yo ki konn sa sa vle di peyi yo tout ap viv nan peyi etranje e sa l di a e vre

pou yo manje nan lari a, epi yo konn tout apwèble madanm, afè madanm, afè pitit yo, epi yo kite pèp la nan mizè ap soufri grangou. Gade kantite de kòb nèg yo vin mande nan kès Leta, nan kès Sena pou y al vwayaje, e tandiske anvan ane a fini la nèg yo pa fè 3 seyans.
Ok.
Epi kounye a gade nan sitiyasyon yo mete Ayiti ye. Konn vwa nan radyo pèp ayisyen an tande. Se radyo Zenith, radyo Karayib, men vwa nan radyo pou pèp la ta tande ki ta eklèsi yo, ki ta etire yo nan fè nwa, ki ta pou pèp yo ta many konn sa pou yo ta fè, yo ta chita lakay yo, yo pa tande yo. Wi yo pa tande yo. Ok. Paske lè sa nou byen regrèt anpil pou lè nap kalkile ti nasyon pèp kap pase mizè nan chili se pa lakay yo pa ofri yo anyen men si yo ta gen ti kòb yo ta fon biznis lakay yo yo pap k ale paske yon peyi gen pa gen sekirite pa gen leta ayiti men si vrèman nou ta swete jovenel Si jovenel vreman son prezidan nèg yo te di jovenel pa kay 20 tiè jovenel pa pale si jovenel pran reskonsabilitel il fo ke jovenel kale gonayiv si te lame a jovenel la mete nan lari si te et entènasyonal la lap mande bakòp pou jovenel a gonayiv fok jovenel a gonayiv paske e diskou sa jovenel pral fè gonayiv la se li kap etire pèp la nan fè nwa il fo ke pou jovenel vale.

E nou konnen kantite kòb nèg sa yo gagote nan peyi a, nèg yo pran kòb leta a yo fè sa yo vle ansanm avèk li yo gagote l, ebyen jounen jodi a yo voye manda bay la fanmi vòb ebyen ebyen gen Dimitri vòb ki nan mawon avèk tout kòb leta a avèk yon kòb blakawout 24 sou 24 yon afè de 144 milyon dola ameriken pou blaka pou e kouran 24 sou 24 ebyen l bay pèp la e blakawout 24 sou 24 e nou konnen dè e e e e nou konn sa deja dè byen leta ke nèg sa yo pran. kòm byen prive yo jounen jodi a e leta lage manda nan dèyè nèg sa yo ebyen ou tande Dimitri Baron ebyen ou menm jodi a kap tande n la ou kapab bay pwendvi pa w de sitiyasyon sa ki sa k ta dwe fè kò pou yo te kapab arete nèg sa pou l te kapab vin reponn kesyon nan peyi dayiti pase menn tranpe tranpe tranpe tranpe.

Guvens bon bagay ki konekte red mare e nap salye Jean Dukens ki konekte e nap salye Alphonse Fredo ki konekte e nap salye tout zanmi ki konekte a la wonn badè nou kapab rele nan nimewo telefòn sa ke nou wè a poun bay pwen vi pa nou kisak ta dwe fè pou kisak ta dwe pran kont Dimitri Vorb kotel ya poul te kapab tounen bak an Ayiti poul te kapab vin reponn kesyon devan lajistis èske bagay yo ka ret konsa èskel ka ret nan mawon nèt. fòk otorite ayisyen yo ta gen yon bagay pou yo ta pran kont li, epi yo ta voye yon manda entènasyonal pou yo arete nèg sa a, kote yo jwenn li yo ta dwe arete l, paske fòk li vin reponn kesyon lajan 144 milyon dola ameriken pou kouran 24 sou 24 ki bay blakawout 24 sou 24 la, fòk li ta bay kòb sa, e byen leta ke l te pran kòm byen prive l ke l ap fè kòb. anpil ane e fok li ta vin reponn kesyon poukwa pa nèg sa yo ta vin pase yon moman e sezi dè byen n ok e nou kapab rele zanmi oditè pou bay pwen de vi pa nou nan dosye sila nap salye John Cadet bon bagay e nou kapab rele nan emisyon pou bay pwen de vi pa nou zanmi oditè oditris ki branche nan toupatou atravè lemond paske Ayiti pap peri. Ayiti pap peri menm si bagay yo difisil se vre men Ayiti pap peri nou kapab rele nan emisyon an poun patisipe nou salye Michel dayiti bon bagay kèlkeswa kote nou ye kèlkeswa kote nou branche nou kapab rele paske peyi dayiti li menm li konsène chak grenn ayisyen ayisyèn kap viv atravè le mond si w pa pale kiyès kap pale pou ou paske m pap ba w manti nèg ki pata dwe sou tab se yo k sou tab kap pale ebyen ou menm ou konn bagay yo. Ou konn sa pou w di, ou konn sa pou w pale, ebyen ou kapab rele nan emisyon an pou w bay pwendvi pa w de sitiyasyon sa a, kisa k ta dwe pran kont Dimitri Vorbe li menm ki kal mawon zanmi oditè, n ap salye tout zanmi ki branche, zanmi oditè, kantite kòb ki debloke. Twòp lapli ap tonbe, pase ban nou dwe bay Bondye, menm pandan moun pè sa, twòp lapli ap tonbe bò isit la. Mèsi anpil zanmi pou patisipasyon w. Eee nèt nan di mèsi avèk zanmi an. Zanmi oditè oditris la, kòm son pèp je pete menm jan avèk nou gon zanmi, yon zanmi, yon fan enkondisyonèl emisyon sa, yon dam ki toujou rele, li di ou ke moun ki nan lari yo genlè se zonbi yo ye. Se pa moun vre. E sa l di a e pa manti. Paske m pa ka wè yon pèp ki ta egare nan nivo sa a. Alo bonswa, nèg la pral tchiplin nan peyi etranje, kounye a li kite ou menm pou w ap kraze pou li. Alo bonswa, kote w branche zen an?
Depi Sendomeng. Sendomeng, an n pale non frè m, kòman ou ye? Kòman nou ye?
Bon mwen kontan tande w e mwen salye w, mwen toujou swiv chanèl sa, anpil respè pou ou zanmi pam, ak tout sa kap koute ak tout zanmi kap koute, tout zanmi telespektatè, bon kisa m ta renmen di kòm mwen kap viv Santo Domingo men. Mwen bay la trè difisil pou ayiti kisa pou yo ta fè depi se moun ki pa vle peyi a mache se pou kondane moun sa yo ba yo pèn de mò se sèl sa m ta renmen di nan emisyon an mèsi sitwayen m a tout zanmi kap koute m mèsi. Mèsi anpil zanmi pam pou patisipasyon w. Dakò, dakò. E nap salye, e nap salye e Midlin nan, Midlin Jean Baptiste e nou salye tout moun Florida yo e nou salye Rosa Galè e nou salye e zanmi nou ki pa janm pa konekte ki se Nanon Pierre ki pa janm pa konekte emisyon sa a. E depi demisyon an li menm kèlkeswa lè li a depi l balanse Nanoun Pyè deja abò menm jan avèk Konpitè Sentè e nou salye avèk tan do tan do tan fanatik enkondisyonèl emisyon sa n ap mande w silvouplè pataje live la pou plis moun kapab patisipe pataje avèk zanmi w pou yo kapab tande ou menm ki gen moun an Ayiti menm si yo pa gen entènèt yon bon entènèt pataje live la pou yo pataje emisyon sa pou yo paske emisyon sa ap enpòtan pou moun Ayiti yo Paske nèg yo paka fin pran lajan vle detwi kès sena a pou yo al tchuip nan peyi etranje pou yo al byen pase jwaye al pase nwèl yo epi yo kit wap boule jis rive pou 5 men fòk nou kit egare alo bonswa. Paske nèg yo paka fin pran lajan vle detwi kès sena a. Zanmim desann volim nan silvouplè. Oh zanmi desann volim nan pou nou pou kapab pale wi menm janm dil la se konsal ye pèp la ou paka nou paka yon pèp ki sòt konsa si ou wè map jwe nou sòt se nou ki fè map jwe nou sòt nou paka yon pèp ki sòt nan eta sa yon nèg fin pran lajan ni sa ou konnen de mte di nou sa lòt jou mdi pèp la ou wè kap depi nan mwad novanm mdi sa M di pèp la, si yo kontinye ap manifeste, yo pa yo pa libere peyi a, pou nou pou paran nou yo, pou moun yo al nan mache, pou mache yo ouvè pou n al chèche kote lavi fè kwen, nèg k ap voye nou al boule peyi a, nèg k ap voye n al kraze yo, reveyon nèg sa yo deja pwograme deja. M te pale pèp la men yo pa tande yo kontinye ap kraze. Alo bonswa.
Alo, bonswa. Zanmi pa m sa k ap fèt? Ou konnen n koze n ap suiv. Ok, an n pale non frè.
Bon, Ayiti, mwen m konnen depi tranbleman de tè te fin pase, tout moun, kèk moun ladan kapab fou, Se lè sa m gade m wè vrèman pèp la te fou vrèman. Yo gen yon fou, yon fou sikolojik paske lè w gade pou wè pèp la gade kòman prezidan an kòmanse li pral fè wout, li di l pral bay kouran. Pèp la koute lòt moun ki ba yo lajan pou y al fè manifestasyon dèyè prezidan an.

nou te ka jwenn yon travay, li te ka fè bèl pwojè, se zam li pral ba yo, se lajan li pral ba yo pou yal touye pwòp yo menm ayisyen an. Lè ou gade moun nan gen ti komès li nan yon mache, moun nan pa konn ki sal fè li prete ti kòb la, lal fè yon ti negòs pou l wè si li ka viv, ou met dife nan mache a, ou boule tout. Kounya pèp la pa gen yon konesans nan tèt li pou yo di non yo pa pral dèyè moun sa yo ankò. Lè map gade Don Tato gras a Delva ki yon gwo vòlè ki nan kidnapin se li menm ki senatè. Lè wap gade Youri Latortue ki gen tout tan sa nan pouvwa kisal fè? Pèp la se li menm yo dèyè ankò m di pèp m di se yon ba yo ba pèp la bwè pou pèp la pa gen lespri. Prezidan Jovenel di nan 100 moun ki konn li. nan Ayiti se 90 pousan se nan peyi etranje yo ye, sa k pa konn anyen an se yo kreye Ayiti, se pa manti, paske lè w gade pou wè pèp la, sa ki gen ti konesans lan, yo ret anba, se manifestasyon y ap fè, yo sal nan lari, yo pa wè si yo sal. Yo piye atè yo pa resi yo esplose piye atè moun nan li pran yo ba yo zam m pa konn si barikad se pwiti yo ye m tap tande yo nan yon slogan yo diw barikad se pwiti ki kote barikad mete yo barikad se nan prizon yo mete yo wi depi ou nan prizon e dèyè barikad ou ye kounya yo diw non barikad se pwiti ki kote barikad ta se pwiti kounya yo pran yon slogan ki plis egare pèp la m pa konprann kòman pèp ayisyen fè rive nan bagay sa konsa. Kounya lè ou jèn gason yo pran yo baw yon zam pou al touye manmanw, papaw, frèw, kouzenw. Lè w gade moun nan kanpe legi konsa se li menm ki wa nan yon zòn. Ayisyen ap goumen ak ayisyen. Se pa menm lòt nasyon ki vin antre nan peyi a. Lòt nasyon ki antre nan peyi a kap men ba yo zam nan se pa menm li menm yo wè pou yo touye. Se menm jan lè yo te pran nou nan esklav. Yo te mare Ayisyen yo fè menm Ayisyen yo ap kale Ayisyen ankò. Menm Ayisyen yo ankò k ap kale Ayisyen yo. Ki di esklav la pa janm fini Ayiti. Men kounye a prezidan Jovenel ka vin mete je, ka vin mete yon bagay lan je pou yo ka wè byen, e dèyè l yo leve. Dèyè l yo leve kounye a gade New Liberty pral pati sou do Ayisyen. Tout pati yo pral lan Angletè al pran bon van, bon frechè sou do pèp la.

Mwen pa gen fòs kote, m pa ni pou prezidan Jovenel, m pa ni pou opozisyon, men m pou verite a. Mwen, men, men sa, men sa, men, men, lè m pale, gen moun ki kapab di konsa, wi, m ka kont opozisyon, fò m kont li, men pou ki sa m pa renmen, m pa renmen kraze brize. Ou pa wè pafwa lè m pran, gen de, gen de videyo nou fè, m wè m mete pou nou kapab swiv. Se pa, se pa, se pa, se yon egzanp m ap bay, m ap bay kòman yo konstwi peyi. Lèm fè video se pou pèp se pou pèp la pataje video kem fè yo bay moun kap kraze peyi e moun ki kontribye nan kraze peyi e moun kale manifeste pou yo kraze peyi ebyen lèm fè video sa yo moutre popilasyon an e men kijan yo fè peyi mal nan pak men fèt nwèl ou konprann gen gen se de video moutre nou tankou video sa yo ke nap wè kote. E nwèl la rive yo mete anpil jwèt pou timoun yo kapab jwe. Se pa prezidan k mete yo. Se pa, se, se, se, ou konprann? Se senatè, se moun nan, nan chak vil yo, ke moun k ap gouvène nan vil, moun k ap gouvène nan eta yo ki mete l. Se la prefekti ki mete l. Se, se, se. Alo, bonswa.
Wi bonswa. Koman w ye sèm?
Wi
enben m pa pi mal se pa se pa ti chèche m chèche pou m ka rantre e sou yon radyo ayiti m remèsye w aswè a hein pou e nimewo sa ke w voye vini an. Enben byenvini byenvini emisyon emisyon pèp la.
Wi, paske toulejou m pran nouvèl maten e swa. Ok. Lè m leve m tann midi, vè onzè pou m pran nouvèl. Avan m al dòmi aswè m pran sa k te pase lajounen an. Ok.
Donk, lè m apre m salye pèp la. Mwen di se de la Gwadloup m ap rele la.